Bonjou bonjou bonsou bonsou bonsou bonswa bon aprè midi a tout moun kap gade e tande video sa sa depan de ki kote ke wap viv non pa mwen se Theodore e nan video sa mwen pral moutre ou kòman ou kapab pase tès azil ou a lè ke wap fè entèvyou avèk ofisye imigrasyon oubyen jij la san ke ou pa gen anpil pwoblèm silteplè pa deplase paske map retounen avèk video a pou ou nan yon lòt ti moman. Ok kòm mwen te di ou mwen retounen ankò avèk video a. Ou menm ki sou fwontyè Meksik avèk Lèzetazini oubyen ou menm ki sou fwontyè avèk le Kanada avèk Lèzetazini ki ta renmen antre Ozetazini. pou kapab vin aplike pou azil mwen pral ba ou kèk enfòmasyon kòman ou kapab pase tès azil la oubyen pou reponn avèk tout kesyon ke yo pral poze w yo san ke ou pa bay ofisye imigrasyon an anpil pwoblèm ni entèprèt ki pral entèprete pou ou a oken pwoblèm. M ap tou di w tou, mwen menm ki ap pale avè w la a, sa se non pa m ki la a. Oke? Mwen pa yon avoka, mwen pa la pou m defann nou youn Mwen pa la poum pale mal de gouvèneman ameriken an non pli. Sèlman map mwen vle ede nou oubyen prepare nou kòman ou kapab reponn kesyon ke yo pral pozew yo lè ke ou rive nan randevou a paske Gen anpil moun ki pral nan randevou a, men moun sa yo menm, yo panse ke yo gentan gen azil deja e poutan yo pa genyen l, paske se yo menm menm ki pa konn kòman pou yo reponn kesyon ajan imigrasyon an poze yo a. Enben mwen gen yon seri de 10 bagay ke mwen ta renmen. pataje avè ou jodi a. Premye bagay ou pa sipoze fè ditou lè ke ou prale nan entèvyou pou azil ou a devan yon jij imigrasyon oubyen yon ofisye imigrasyon, menm lè ke ou sou fwontyè la nan pòt dantre a, lè ke wap pale avèk yon. polisye ki travay nan pòt dantre a. Li vrèman enpòtan e menm nesesè pou w pa janm bay moun sa yo manti. Paske a la minit ke ou bay manti, ou mete tèt ou nan plis pwoblèm. Paske mansonj ke ou ba yo a, pi devan yo pral dekouvri ke ou ba yo manti. E lè ke yo vin dekouvri ke ou te ba yo manti ebyen m kapab di ou dosye w la son on dosye ke yo kapab tou anile e yo kapab depòte ou oubyen ou gen pou al pase anpil tan devan yon avoka e avoka sa li menm pral fè anpil lajan avè w jis paske ou te bay yon manti. Li vrèman enpòtan pou ou menm pou ou toujou pale laverite avèk ajan imigrasyon an, avèk. jij imigrasyon an e menm polisye ki sou fwontyè la di yo tout laverite. Dezyèm bagay ou genyen pou w fè, si ke ou konnen ou pa pale anglè kouraman, Oubyen si ke ou konnen ke lang kreyòl se li menm ke ou pale pi byen ke espanyòl, ke anglè, li vrèman enpòtan pou w mande pou yo ba ou yon entèprèt ayisyen ki pale anglè e ki pale kreyòl an menm tan. Entèprèt sa li menm. Pa met nan tèt ou entèprèt la pral la poul kapab reponn kesyon yo pou ou non se pa djòb entèprèt la sla entèprèt la la sèlman poul tradwi kesyon ajan imigrasyon an pozew oubyen jij imigrasyon an pral pozew men se ou menm ki pou reponn kesyon yo konvenableman se ou menm ki pou bay repons kòrèk la pou entèprèt la kapab tradui pou ou tout sa ke ou di yo. Twazyèm bagay ou genyen pou fè lè ke ou nan antretyen sa a avèk ajan imigrasyon an oubyen jij imigrasyon an, Pa itilize fraz ki vrèman long. Paske lè ou fè sa, entèprèt la p ap kapab sonje tout sa ke ou di l. E menm ajan imigrasyon an tou li menm tou l ap pran nòt, li p ap kapab gen tan pou l tape Oubyen ekri sou òdinatè a tout sa entèprèt la entèprete. Sa vle di ke gen kèk bagay ou di ki enpòtan ou ou di yo men entèprèt la gen ta bliye yo. Li vrèman enpòtan pou w bay entèprèt la yon fraz ki yon fraz konplè e answit ba l yon lòt fraz. Eseye Koupe panse w yo. Istwa ke w genyen an, se yon bèl istwa ke li ye, men si ke w ap pede pale, pale, pale, pale, pale, ou bay twòp enfòmasyon avan ke yo vin poze w kesyon an, e lè ke yo poze w kesyon sa a, ou te gentan bay yon repons pou li deja, e lè yo vin poze w kesyon an, ou bay yon lòt repons. Sa vin fè ajan imigrasyon an konnen ke ou ap bay manti oubyen istwa w la se pa yon istwa ki reyèl, menm lè ke istwa a te ka reyèl. Katriyèm bagay ou gen pou w fè, se tande ki kesyon ke yo poze w. Pa egzanp, yo ajan imigrasyon oubyen yon jij imigrasyon gen dwa mande ou ki nasyonalite w. Ou se Ayisyen. Answit yo kapab mande w tou nan ki peyi ou gen sitwayènte. Gen anpil nan nou menm ki pa konn kòman pou nou reponn kesyon sa. Ebyen se menm kesyon sa yo poze w ankò. Se Ayiti paske se la ke ou te fèt. Nan peyi ou te fèt la, se la ke ou gen nasyonalite e se la tou ou ou gen se la tou ou se sitwayen se peyi sa tou ou se sitwayen ladan l. Tout otan ke ou pa natiralize nan yon lòt peyi, peyi ke ou te fèt la, se peyi sa ou gen nasyonalite e se peyi sa ou se sitwayen paske se peyi sa ki ba ou yon paspò. Ok. Paske gen anpil nan nou menm ki toujou konfonn 2 kesyon sa yo. E ankò, entèprèt la li menm se pa djòb pa l pou l ap di ou kòman pou reponn a kesyon yo, se ou menm ki pou konnen ki nan ki peyi ou te fèt, Ayiti, ou se sitwayen Ayiti. Ok. Nimewo 5, Bagay 5 ou gen pou w fè se pale klè. Anpil moun lè a ke y ap pale, e m konnen ke gen anpil nan nou menm ki anba strès, ki anba, ki fè depresyon akoz ke vwayaj la long, E nou bezwen antre Ozetazini, men fò w konnen ke se yon pwosesis. E yo pap jis ouvri baryè a pou ou pou yo lese ou antre, men y ap poze ou kesyon avan pou yo konnen eske ou ka, eske ou kalifye pou antre nan peyi a. Pou yo kapab konnen si ke ou kalifye, se ou menm ki pou ke reponn kesyon yo jisteman kòman yo poze yo la. Pafwa gen moun lè ke yo poze yo yon kesyon, yo pa reponn kesyon ke yo poze a men yo ba yo yon long istwa oubyen avan ke yo reponn kesyon an yo ale sid, nò, Ès e ou wès avan? Non. Lè ke ou fè sa, ou me, ou bay ajan imigrasyon an pwoblèm, ou bay entèprèt la pwoblèm, paske kounye a y ap panse ki sa ke w ap di la a. Sepandan, kesyon yo senp. Se ou menm ki pou met tèt ou an plas, paske, paske si ou pa reponn kesyon yo byen, ebyen se ou menm ki ap. fè ke ou pa kalifye pou azil la. Bagay nimewo 6 ke ou gen pou fè, gen yon lis de kesyon repons yo se wi ou non. E ajan an toujou fè w konnen ke kesyon sa yo se kesyon sèlman y ap tann repons an wi ou non nan men ou. Depi ke ou konprann kesyon an, Reponn pa wi ou non. Ou pa gen pou al bay oken lòt detay paske oparavan yo gentan di w mwen pa bezwen detay nan men w, si m bezwen ou ban mwen plis detay, plis esplikasyon sou yon repons ke w ban mwen, m ap mande w. Repons lan se wi oubyen non. Pa anyen ankò. Olye ke pou ap bay lòt detay, ebyen lè sa ankò ou mete ajan imigrasyon an e entèprèt la, yo tou lè 2 a ou ba yo plis pwoblèm e m kapab garanti w sa kapab yon lakoz ke ou pa kalifye pou ou antre Ozetazini avèk demand azil ke ou fè a. Nimewo 7, Si ou te gentan depòte deja, li vrèman enpòtan pou ou gen yon avoka. Paske ou menm sèlman vin reponn a kesyon ajan imigrasyon an oubyen jij la pa sifi. Il fo ke ou gen yon avoka ki konn lalwa, dabò se pwofesyon l, li kapab defann ou, w ap peye l kòb li pou l kapab defann ou. Paske lè ke ou te depòte deja, li vrèman, vrèman, vrèman fò e difisil. pou ou jwenn azil Ozetazini paske yo te gentan depòte ou deja. E uityèm bagay ke ou genyen pou fè lè ke wap fè demand azil Il faut que ou genyen prèv. Il est vrai que ou genyen yon istwa ke ki te pase ou an Ayiti ou byen Chili ou byen o Meksik ou byen o Brezil men yo pral mande ou pou ou vini avèk des preuves, prèv tanjib. Ou menm si ke ou sou wout la, yon bagay rive w, yon bagay mal pase w, si w ka fè foto, fè foto. Si w kapab pran yon ti bout videyo, pran yon ti bout videyo. Si w kapab ekri dat, lè, non moun ou konnen. Temwen, Enfòmasyon sa yo ap vrèman enpòtan, yo kapab ede ou. Paske sa ke w ap di sèlman an, li pa sifizan pou konvenk yon ajan imigrasyon, ni yon jij imigrasyon, paske moun sa yo se moun ki kalifye, y ap fè travay sa a depi lontan, yo konnen lè ke se manti ke w ap fabrike, e se pa entèprèt la mwen di w ankò pa kapab ede ou paske se pa djòb li paske li jire sèlman pou l tradui pou ou li pa jire pou li kapab bwose sa ke ou di a paske l ap di jisteman sa ke ou di a sa k fè ke se ou menm il fò ke ou gen dokiman il fò ke ou gen agiman pou pwouve jij la ajan imigrasyon an ke ou kalifye pou azil la. Nevyèm bagay ou gen pou fè ankò, toujou saj. Pa demontre ke ou an kolè lè ke ajan poze ou yon kesyon de twa fwa e menm kat fwa, paske se travay li ke l ap fè. Se pou sa yo peye l. Li konn sa l ap fè a. Li travay nan domèn nan pandan dèzane. Li gen plizyè moun de tout moun de tout lòt peyi ki vin devan n e tout moun sa yo gen istwa ki sanble, istwa similè. Rezon ki fè ke l poze w kesyon an, se pa pou li jennen w, se pa pou li antre nan vi prive w, men se pwotokòl pwosesis la. Gen de. bagay ke l bezwen konnen, gen dè dokiman, gen istwa ke l bezwen konnen pou yo kapab konn pran yon desizyon èske ou kalifye pou w kapab antre Ozetazini avèk azil la. E dizyèm bagay ke mwen genyen pou mwen di w sè ke se ou menm, menm lè ke yo Ou menm kap antre isit avèk CBP One nan, ilèvrè ke yo ba ou yon pèmi dantre oubyen yon lèse pase pou dezan, sepandan, pandan dezan sa a, il fò ke ou konnen ke ou pap ka travay ni ou pap ka ale lekòl. E li vrèman fò e enpòtan pou ou pa tonbe nan pwoblèm avèk lalwa. Li vrèman enpòtan pou ou fè yon jan ke pou pa janm pran yon kontravansyon. Bon, m pa konn kòman ou pral menm fè kondi paske ou pa gen lisans, paske pou gen lisans fò ke ou gen, men avèk demand ou gen nan peyi a, gen avoka e si ou kapab chache, ou konnen kòman pou. Chache yon avoka pou avoka ede ou e ou kapab jwenn papye ke ou bezwen an. Men map fè ou konnen ke sa ke yo ba ou a se pou 2 zan e ou gen yon dat ke yo ba ou pou ke ou al parèt devan yon jij imigrasyon. E dat sa li vrèman enpòtan pou pa rate l, il fo ke w parèt nan odyans la jou a, lè a e nan adrès ke yo ba ou a. Paske si ke ou rate jou sa, m kapab di w ou sijè a depòte. Se sa k fè ke li vrèman enpòtan pou genyen yon avoka oubyen yon moun ki konnen lalwa ki nan enterè ou, menm lè ke w ap peye l ou pa, ki pou la kapab ede w. E m ap di w sa ankò, si ke ou konnen ke ou pa pale lòt lang pi byen ke kreyòl, li vrèman enpòtan pou w mande pou yon entèprèt ayisyen ki kapab tradui tout sa ke ou di, men ou menm tou ou dwe pale yon fason klè pou entèprèt la Konprann e pa pede bay anpil koze ke ou pa sipoze bay ajan imigrasyon an lè ke o si yo ta bezwen plis enfòmasyon de sa ke yo mande w la, y ap mande w pou bay plis enfòmasyon. Ok, mèsi e se te ti videyo sa a ke mwen te genyen pou jodi a. Mwen swete ke ou apresye li.